Malgre tou, mwen te pran yon responsabilite pou m te fè sa fèt, li pa fèt. Donk sa vle di ke je prezante mes excuses au peuple haïtien. Sesi di, lòske an politik, ou wè yon evenman, gen plizyè atitid ke ou ka genyen. Ou ka gen yon atitid de revòlt. Ou gen yon atitid de dekourajman. Ou byen alò, ou gen dwa gen yon atitid de analiz pou ou ka ale pi devan.

Wi se revoltan pou wè ke alò ke depi lontan nou surmonte tout diyite nou, tout moun ki tap di nou pa fè demach sa a pou nou rantre an kontak avèk les membres du cpt pou nou te wè kòman.

ke nou pral retounen nou ap pè de 3 tèt e nan 3 tèt lan yo menm yo ladan l. Se ke evidaman le pèp ayisyen pa ta kapab aksepte piske ou pa kapab pandan 2 zan se piye w ap piye yon peyi ou chak ou gen yon salè de 80 mil dola ameriken ou pa regle anyen epi ou gen kilo pou di kounye an menm w ap prete koken nan gòj pèp ayisyen. An menm tan revòlte ke gen yon ekip de gwoup.

Li t ap bokou pli difisil pou ke mesye sa yo, yo vini avèk solisyon ke yo ban nou la. E pou prèv, m ka pale de yon eksperyans pèsonèl ke mwen fè lè yo te envite mwen nan yon rankont de la caricom, mwen menm mwen konnen sa caricom la ye. Mwen di bon, pwiske yo envite m, omwen m ap gade pou m wè sa k ap pase. Men, m pa p ap entèveni, m pa p foure kò m ladan l. Men omwen, pou listwa, m ap gade. E lè m gade, efektivman, m wè ke sete kèlke chòz de patetik. Tout mesye sa yo, chak ap vini, ap di yon bann tenten, yon bann bagay, yon bann... Jiskaske gen youn nan premye minis yo ki di, Bab Bleza, Demen a 7 heures du matin je prends mon avion pour Washington e fòm konn sam pral di yo. Sa se yon bagay m tande pèsonèlman. Demen a 7 heures du matin je prends l'avion pour, m kwè se premye minis Jamayik lan, je prends l'avion pour Washington m poko konn sam pral di yo. Donk sa vle di li di w kareman ke se mandate yo mandate pa Washington pou yo fè sa yo fè a. Yon dezyèm sa se Baba yo di m se Baba mwen tande ke m wè alò m te yon pifyo konplo yon dezyèm premye minis ki a eu à dire Enben mwen reyalize puiske kèlkeswa la gravite de la sitiyasyon ayisyen pa kapab antann yo youn a lòt Enben finalman m kwè ke se statu quo ki pral prevalwa e ke le premye minis Didier Alexis Aimé

e ke yo gentan gen tout mezi yo ke yo pral pran, menm moun sa yo, lè papa yo ki te mete yo, rele yo nan telefòn ki di yo, tann mwen, sa m tande an gade e pa sa, yo di padon papa, epi yo tout kounye an menm, yo te nan pasasyon de pouvwa, y ap souke ke yo, pou yo di, Alix Fils-Aimé, konpliman. Menm lè n te revoke w, mesye w chèf eskize moun wi pase se, pase ou konprann, papa nou rele nou li di nou pou n rekonèt ou ke se ou k chèf. Analiz de sèt evenman, an reyalite, m panse ke se yon bòn choz, dan yon sans, poukisa? Enben paske. La jeunesse haïtienne pral gen devan l egzakteman nan ki sitiyasyon klas politik lan ye aktyèlman. Lè m ap gade yon ekip de swadizan lidè ki nan Montana, ki ap pale nan zòrèy yo e ki pral vote rezolisyon pou nèg sa yo rete ankò. Hum! Dè moun k ap rele gangstè nan telefòn, dè moun k ap pataje lajan avèk gangstè. Gen moun kap voye polisye al mouri, gen moun kap piye lajan peyi an. Pou yap vote pou moun sa yo rete toujou. Lè map gade yon klas politik kap fè lè kourbèt devan mesye Fils-Aimé ke yo tap joure, yo jourel tout bagay, yo jourel sektè prive, yo jourel milat, yo jourel tout bagay. Yo wè yo kounye an. Yo wè yo kounye an ke yo ap bat.